Hello fanatik yo koman nou ye? Jodi a m pote yon nouvo prank pou nou. M ap fè yon prank sou yon ti dam ki rele Wedou ki toujou jwe ansanm avè m avèk Matyas tou. M ap di l mwen malad m pa bon menm menm menm menm menm menm menm menm pou l vin kote m lakay la kounya. Si m pa fè sa pou li sou li konsa, li p ap vini paske ti dam sa tèlman difisil. Banm Banm Banm Banm Banm pran Banm fè apèl la Ayy Alo Alo Fedou Mpa bon menm non tèt fèmal kap tiyem kibò ye la. Eske ou ka vin kote m kounya? M pa bon, m malad, m gen tèt fè mal, m gen fyèv, vant fè mal. Kijan? M pa gen medikaman, m pa gen moun la menm menm menm menm. Men m benyen, men m benyen m pa ka benyen non. M pa bon m preske Kom se trepase map trepase fè vit fè vit bat Ok. Yes. Lap vini. Mwen tounen ankò Wedou gentan rive. Li gentan rive m fè l fè yn drive li nan salon an mwen antre nan chanm nan pou m ka byen ranje telefòn nan pou m al pase a laksyon hehe bon m al dèyè l telefòn mwen byen bare li pap wè telefòn nan eske ok fò m fò m montre l m gen kapòt wi ok men kapòt mwen.

Ki bò nan Las Américas la? Li nan riyèl e e Li nan riyèl e e Nan riyèl Olé a Bò Caribbean Restaurant oubyen Lafourchèt Depi w rive la Piga e fyèf donk wal gen
Mwen ta renmen pou sa non Ou konnen m pa fè anyen tou Piga ou ka wè sa k monte nan tèt mwen yo

Tankou ou menm kel long nan yon ti jan non ou ka bagay li wa bay li a zone yon ti jan bay li a yon konsa. M kapab wi sof ke m pap ka konsa konsa m pap ka kapab.
Ba li mwen non. Eske m pa gen yon blenda la? Oh non sa se. Ou ka fèl san lwil wi.
Ew di tèt fè mal lap rive jis lò kalezo? Non, gazou konnen m kouche twòp tèt mwen ap fè mal. Kèt, genlè mwen dous anpil wi. Oh.

Ki tenten missis oh oh ou sou. Oh epi tout ou dim ou paka fè sa ou epi ou twonp nègam m ka mande w yon sèvis.
Kalezo m byen avè w nou gen lyen bagay sinema ou pa byen m sot lakay mwen m vin la ou wè m pot medikaman pou ou se paske m sansib ou pa gen nil dwa pou pral vin dim konsa oh yon abitid kilè w te konn pran sijè sa ansanm avè m.
Sa fè plizyè fwa. M vini pou m di w sa. Men ou konnen jan ou strik. M on ti jan ankren tou. Wedoo, m pa janm tande nou ap site mal. E gason m ye e fanm ou ye. Ou ka atire m. M ka anvi antre nan relasyon avè w. M pa wè sa gen anyen mal ladan l non.
Ou pa janm tande nonm ap site sou anyen. Pa sa?
A men e sa k fè m, e sa k fè m. Mwen menm, pou m konn obsève, si m pral pran chout, m pran chout mwen m vire do m m ale. Sa m ap fè m fè l vire m ale. A men si w te nan plizyè nèg, m pa t ap janm dèyè kou fè bagay avè w tou non.

Mpa oh mpa bande pou moun pou moun konsa non.
Fò respekte byen bagay zanmitay ou wi. Se byen m byen avè w. Pa gen nul dwa, nul dwa. E rezon k fè yo di w konsa wè nan bagay sinema sa w pa ka alèz ansanm avèk gason. Kòman pou fè oh. Ou pa byen sou tèt deplasman m fèm kot medikaman pou ou a se sak dèyèl bwè w rèd bwè w sezi bwè w sèl ou se bon moun ki te tou pase w pwa ou te pase w pwa pou te tann mwen? A bebe m gentan pase pwa wap kite m mouri ok wedou tale tale banm di w ok kite m pale avè w m pa mecyen sou ou. M pa, m pa, m pa fè okenn tantatif pou m, pou w wè m ap pote bwè sou mikou. Non, men w pa gen nil dwa pou w pran sijè sa avè m. Kòman sa? Sa se derespektan. W pa gen nil dwa, nil dwa pou w pran sijè a avè m. Paske se byen m byen avè w. E pa koko m pote non.
E bwa m pote wi. E konsa si m ta al nan tounaj ansanm avè w, non, m mon kote a 200 vre. W pral met men sou mwen tou? O, m ap manyen w, m manyen w, m eseye sou.

Ou konn sa w pwouve m? Ou fè m pa ka fè pyès moun konfyans. M ba w respè. M ba w respè. Poukisa dlo ap kaye nan sou la?
M pa t ap pral vin retire rad sou mwen men w vin la. Kit a fè m kale zo. A fè m kite m vin la. A fè m kite m vin la. Kounye w pa jwenn sa pou w fè se fon w ap mande m? Se fon w ap mande m? Fanm. Apre sa pou m ka tande w te taye aktris Reine ou te sesi ou te sela. Ou janm tande non map site avek moun m toujou. Li pa site men gon jou. Non m toujou fè afè m nan sekrè.
Oh pa pou m Reine m son moun ki gen sekrè anpil a vle di ou panse bon ti dam zanmou nan m kouche l tou wè m pa di anyen m pa pale m kouche ti zanmou nan wè m pa pale. Eske w tande?
Nèg wè nan menm kou a m pran tou m di l malad li vin la li byen jere m li te konprann mwen m pa son m pa se pwa wedou m pa se wòch m mete stoud pou kite m ale konsa ki moun ki pral ki pral Pale zòrèy m fè m pa di. M pa di w pa nan menm non.

Kalezo banm banm banm ou mèt kenbe ou mèt kenbe konprime a banm baz ti. Valiz la pandan ou vire tèt ou la m fèmen nan douch la. Douch la lò.
Li lò. Ki zis ki yo banm valiz mwen tande m vire do m al lakay mwen gad yon tenten mesye. Ou m rele w pou jere m kounya wap mandem valiz. Ou rele m pou kisa kalezo? Ou te ou te janm konnen m te Eske w konnen m te ou konnen m te konn ou konnen m te konn nan M gen respè pou ou Edou pa pa pa vin tire kou sou mwen non wèm pa wè map fè bak pou m pa vle tire kou sou ou M gen respè pou ou pa vin fè m vin tire kou Bouch mwen pou mwen m ka di m anvi konyon m anvi konyon o o M ka di m bezwen bòde plimen m pou m bòde plimen an.
Wè apre jodia pa fout janm ekrim ankò pa janm ekrim map fout tou bloko map bloko pa moun. M konn lakay ou m ka al lakay ou. Pa met zago devan pòt mwen non. Ou pa respekte moun. Sim fè w konfyans janm alèz ansanm avè w jounen jodia ou rele m la ou pran pretèks ou malad ou fè m peye taksi m vin la pou granmesi.
A sa e radote wap radote la.

Kalezo, kalezo, pa fèm tenten konsa. Flotem valiz mwen vire dom al lakay. Nan verite m pap baw valiz sa yo.
Banm kapòt la. Banm nan. Sa pou fèl. Pretem.
Wap pretem li. Ou konn sa wap fè avèl?
Wap dekachetel, wap fourel nan grenn ou, wap chèche yon vye bakon si son tou blòk pou fourel. Men wè, respekte moun kap jwe avèm tande.

Wè sa w ap chèche nan men m nan e la m te chita m pa gen m pral debouye w anndan lakay ou m pa konnen m pa konnen Ban m di w Hein di m non Ou pa bezwen men m bezwen fè mouvman m ap fè tout mouvman yo
M ap fè Kalezo kalezo kalezo kalezo kalezo Men men men ou byen dakò Ey ey m byen dakò dakò kibò

Ay, ou banm kou wi. Ou peze kou m, li fè m mal wi. Se ou. Kado ti fi tchak. Oh.
Se pa tanm sou mwen.
Se pa tanm sou mwen baz. Mwen kontan m pa fò wi. E tèt map tèt pou fonse sou mwen pou m te tou antre nan fè djanm ou wi. Ou rayi pou kli yo baka tire kou sou mwen. Kou ni ala depi ou tire kou map sa bo tou. Ou wè tele. Ebe moun yo janm te di nou an la map prank ou edou. Pa fè sa. Si l banm nan verite si w te dakò m tap di w son prank apresa m lage prank mwen. Ya. M gen lòt moun toujou. Ret swiv ret branche m gen lot moun map prank toujou. M pral poste l la. Oh m di moun men map di moun yo nan pot lan m pral poste l. E lèm poste l e lè sa moun yo ap gade l. Bon yon lot fwa anko nap vini avek yon nouvo prank anko kap pi bel toujou ke sak sot fet la la. Ret branche abone pataje.